N ap fete drapo, Leta menm ap vann peyi a an detay. 18 me, anpil moun pran plezi yo. Sa k pral nan lanmè, sa k pral nan rara, sa k pral nan pwogram DJ, sa k ap make pa, se bèl bagay. Abiye ble, wouj, mouchwa, drapo, yo ba nou plezi men yo pran peyi a. Yo pran souverènte nou, yo pran diyite nou. But nou tèlman alèz nan inyorans ak lamizè ak fatra. N ap selebre menm sa nou pa posede ankò. Mwen te pran san m, m te pran tan m pou m t ap gade, obsève. M ap gade nou ki sanble avèk timoun twa mwa k ap jwe ak dife san li pa menm konsyan ke dife sa a ka kangrennen l. Men mwen menm kòm yon Ayisyen, m pa antre nan dinamik pou m ap danse kata mizè sou yon sèn diskriminasyon devan yon. Foul enkonsyan de valè istorik nou nan je limanite. Pouki pou m ta monte yon sèn pou m ap chante andomaje nan yon òkès k ap jwe an fado? Non, m pap kapab. M pa moun k ap fè sanblan pou tan. Se tankou yon drill k ap pèfore chak Patikil anndanm zo aprè zo. 90 pousan ayisyen bliye sa yo ye, yo bliye sa peyi a ye, sa istwa yo vle di pou lemond. Sa fè yo pa kyè, yo pa nwi pou yo bay peyi a pou ti moso pen, pou ti bout papye, pou privilèj e lè konsa yo bliye majorite a. Nèg isit tèlman fò nan vòlò, tèlman kwè nan vòlò, li vin yon bagay nòmal pou yo. Yo pa. fèl an kachèt ankò, yo fèl gran midi, se sak fè jounen jodi a yon nèg tankou Alix Didier Fils Aimé ak tout akolit vòlò parèy li yo ki nan pouvwa a nan konplisite ak kominote entènasyonal la deside pou yo fini ak ti rès sa ki te rete nan resous peyi a. Yo mete gang pou touye nou, yo mete gang pou boule nou, epi yon lòt bò yo mete kouto anba kou nou pou fin dekapitalize nou nèt ak yon enflasyon. Kijan nou ka imajine pou jan lamizè ap fini ak peyi sa la a pou Alix Didier Fils-Aimé deside siyen yon ansanm de kontra ki pral koute pèp la dè santèn de milyon de dola? E si nou pa fè yon jan pou nou bare mesye sa yo, si nou pa dechouke mesye sa yo, si nou pa bat chalbare dèyè mesye sa yo, franchman nan yon ti tan ankò peyi sa ap disparèt. E nou pral pa menm kapab selebre drapo nou sou pwòp teritwa pa nou an ankò. Selon FJKL medam mesye, nan kad yon ankèt yo tap mennen pou konnen kijan leta jere lajan peyi a, kote ke yo ta pral jwenn yon ansanm de kontra ki siyen pa Alix Didier Fils-Aimé, yon nèg ki pat al nan eleksyon, yon nèg ki pa prete sèman, yon nèg menm zansèt yo pa menm rekonèt li menm. Lap pran desizyon pou pèp la, yon pèp Dieusaline, Christophe, Petion, Toussaint, Capois, pou m site ke sa yo sèlman, nèg yo goumen pou yo te ba nou yon bagay ki pi chè nan epòk lan ki se libète. E vwala ke, men sa a nèg yo pran y ap fè avè l jodi a la. Pou m pa twò long, m ap ba nou sèlman 2 grenn kontra, 2 grenn kontra sèlman ki gen tan siyen e se la a nou pral wè ki rezon ki fè ke Depatman Deta t ap goumen du bec et des ongles konsa pou ke se Alix Didier Fils-Aimé ki te pran pouvwa a paske yo gen yon ekip nèg pouvwa sa a ki Etazini la a, bann Marco Rubio, bann Donald Trump yo, bann Pete Hegseth yo, nèg yo gen yon ekip miltimilyonè ki te gen tan fè ki te envesti nan kanpay yo. Yon ekip maga la ki fè gwo envestisman, ebyen nèg sa yo menm yo te gen garanti ke Donald Trump pral goumen du bec et des ongles pou ke li te fè yo benefisye de yon ansanm de enterè ki gen nan rejyon an, yon ansanm davantaj ki gen nan rejyon an. E se sa kap pase Ayiti la. Ebyen, ki sa kontra a ye medam mesye? Nou pral tande. Alix Didier Fils-Aimé medam mesye siyen avèk yon konpayi pou vin pran kontwòl ladwàn. Poutan, kesyon ladwàn, ramase lajan, rantre taks nan yon peyi, se responsablite leta. Gen yon seri de done k paka lanmen etranje pou sekirite, privacy. Tout bagay sa yo. Men kòm se Ayiti. Konpayi sa a siyen avèk Alix si avan ane a fini ladwann rantre 458 milyon de dola, tout rès kòb ki pral vini apre yo, apre 458 milyon dola sa a, se kòb konpayi an l ap ye. Ann di nou nan mwad me la, nou 19 me 2026. Se de janvye o mwa de me la. Donk kounye an, leta gen tan rantre kòb sa a, tout rès kòb ki pral fèt de me a desanm, ebyen se kòb konpayi an l ap ye. Figurez-vous mesdames, messieurs, malgre jan peyi a pa bon la, blokis sesi, blokis sela, plizyè dwàn nan peyi a pa ka fonksyone, ensekirite, machandiz pa ka antre, peyi a son peyi ki pap fonksyone, ebyen sa pa anpeche ke leta a travè ladwàn rantre 11 milliards de goud par mois. Sa vin bay yon afè de yon milyon de dola ameriken pou yon ane. Donk kounya ou ka imajine w, si n ap fè yon ti kalkil w ap wè konpayi sa medam mesye depi anlè l gentan fè anviwon 500 milyon dola US a la sinyati. Men peyi nou an nou bezwen sove a. Pou istwa e pou laverite medam mesye, nan mwa mas 2025 leta ayisyen resevwa nan men bank mondyal 320 milyon de dola US pou yo kapab sekirize ladwàn Modènize sistèm nan pou mete gwo sistèm skanè pou anpeche kontrebann, pou anpeche zam rantre nan kad mache nwa nan. Nan menm mwa mas sa ankò, Inyon Ewopeyèn fè leta ayisyen kado oubyen prete nan kad yon patenarya, m pa konnen, 9 milyon de dola US ki vin bay yon total nan yon sèl mwa leta a rantre nan kad yon patenarya avèk kominote entènasyonal la. Li rantre. 329 milyon de dola pou la dwann. Yo pa fè anyen avèk kòb sa. Yo kenbe kòb la anba zago yo pou yo kapab achte zam, bay bandi lajan, kreye latwoublaj, kreye enstabilite nan katye popilè yo. Enben, kòm madanm yo ak pitit yo pa isit, epi yo pa gen byen nan peyi a. Zafè kabrit pa zafè mouton. Depi maleng nan pa bou moun dam, kite m elem mouche ap swiv ou. Enben se sa nèg sa yo di. Medam mesye men dezyèm kontra. Leta preske finalize yon kontra ak yon firm etranjè ki pral gen pou vin konstwi 3 prizon nan peyi a. 3 prizon sa yo ki pral konstwi a m konnen gen youn kap nan lwès m pa konn nan ki vil egzakteman, gen youn kap jakmèl, youn kap fò libète. Firm nan gen sèlman 20 milyon dola kòm kapital de depa. Poutan pwojè a an swa ap koute 84. milyon dola. Nèg sa yo pral prete lajan sa nan bank Ayiti, se la Ayiti menm y ap vin prete lajan. E leta a ba yo garanti l ap peye kredi a pou yo pou konstriksyon prizon yo ka fèt. Sa ki pi santi anba tounen moun nan medam mesye, se paske lè prizon an fin konstwi, leta a pral lwe prizon an nan men fim nan a 22 dola US pa chak. tèt prizonye e yo gentan konnen ki kantite prizonye prizon ap pran ke gen prizonye ke pa gen prizonye leta ap peye men nan ki sa nou ye la franchman map li bagay la medam mesye m kriye poum wè nan ki nivo de nèg tankou alix didye fizeme nèg ou konnen ki fòme nèg ki gen konesans nèg ki save epi pou se a sal redwi pou se lal tonbe pou se a sal sanble Yon pil fatra, yon poubèl de merd. Kontra sa sou yon dire de 50 an. Lè kontra a fini, leta pral achte edifis sa yo nan men fim nan ankò. Edifis leta te finanse pwojè a. Leta pral achte l nan men yo ankò. Nèg sa yo, sèvo yo flòch nan plas kaka k ap sot nan bounda yo, epi kaka k ap sot nan bounda yo monte al nan sèvo yo. Nèg sa yo, se plas sandal yo ye, se tapi pye yo ye, se kotèks. Fanm ki fin gen peryòd yo fin itilize yo jete nan gabich. Karaktè nèg sa yo, santiman nèg sa yo egal ak tout sa yo lage nan pak kochon bay kochon manje. Konpayi sa a fè anviwon 6.22 milya de dola, oubyen pou m pa di 6 milya 22 milyon dola kòm benefis. Poutan, pèp la nan tout kalite mizè. Tout kalite traka, grangou, sante, edikasyon, sekirite, agrikilti, anviwònman, elatriye. Epi, y ap fè kaka, y ap vòlò. Kounye a, lè m di nou peyi a pral disparèt nan yon ti tan, kiyès ki ka di m manti? Blan yo ofri yo tout kalite privilèj, yo menm, yo aksepte ipoteke peyi a. Men nan sa nou twouve n la. Epi nou panse m ka fete drapo? Lè m gen tout bagay sa yo k ap pase nan kalbas tèt mwen, k ap woule nan kalbas. Tèt mwen tankou yon plak, tankou yon mizik ki pwograme sou repit. Nou panse m ka nan fete drapo? A ki dan, a ki vizaj, a ki dyòl m ap souri? Tout zantray mwen ap rache pou mwen de moun ki di yo se Ayisyen, ki di yo renmen Ayiti, k ap fè antre de bagay kòmsi ki. Franchman, se ineksplikab. De moun ki vwayaje, ki wè ki jan lòt peyi fonksyone. Pandan ke nou menm, kokorat ke nou sòm, n ap ba yo sa nou genyen deja. Pou viza, pou pousantaj, lè fim nan jwenn pwojè a, lajan an fèt sou do leta. Epi moun ki siyen kontra a gen pousantaj pa l. Alix DJ Fizeme avèk tout akolit li yo. Men franchman menn, franchman, m pa konn kote modèl moun sa yo sòti. Yo sòt! Amen! Pèp Ayisyen, si nou pa ka leve kanpe kont bagay sa yo nou ta dwe wont pou nap fete drapo, fè makak nan figi moun, mouchwa, drapo, sesi sela, fè makak, pile pawòl anlè san sans. Amen! Like nou poko janm reyalize ke nou sispann. Pann moun nou sispann peyi depi lè yo te fè nou chase François Duvalier e depi lè sa nou pèdi nou tou sispann peyi nou tou sispann egziste kòm peyi nou tou sispann egziste kòm pèp nou tou sispann egziste kòm pèp souvren. E jodi a, yè la 18 novanm, 18 me, yè la 18 me m ta pral fete drapo, mete m ble, wouj, sesi, sela, selòt bon. Moun ki wè nap fè sa yo lòt nasyon ki konn istwa nou pase nou kisa yap di kòman yap gade nou humm nap mache rad nou byen bèl epi epi nou santi fò fuck that shit man merci se te le majeur.
Se pa yon fab se pa yon manman non plis se pa yon konte fè.